Se depi lè sa a wi pou m fon ti pou m fon ti kòb bon m oblije vin vin la pou m pot on ti bagay bay pè a. Bagay sa rèd wi. Oh papa sa w ap fè la?

Se pou mirak e se pa mwen m vini pou kont mwen tou. Zè mesi a wi e se pa vre ou konn se pa vre. Se se pa vre k mete m la. Yon chan mayigwen kay la te manke m. Lay bouche m yon chan mayigwen. On pakèt tan sa mayigwen ap mòde m bigay la kado li tap mòde m. Menm rat mòde m wi boo. Men, ou pa t ap oblije ap anmède moun yo plede monte w desann la. Ou konnen l pa dous. Menm mwen menm, chak maten pou m desann ou, s on mizè m ap pase. Se pa vre pa p bouke avè m. Se pa vre ap Dede m mande sèvis. Men e pa bouke m bouke avè w non papa. Mwen konnen bagay la rèd. Monte mach eskalye sa avè w, desann avè w, lestomak mwen fin kraze. Ò, bon Bòb.
Bon Bòb, gwo sèl. Bon ti manje m pot pou ou, pa pou w al dèkiyè a pou ou. Dakò, pa gen pwoblèm non.
Men Bòb, Bòb.

Mwen tap panse avek Nènèt te sou te sou 4 pat la menm. Anben mwen menm map tou kite w anlè a la, kòm ou deja anlè a map tou kite w anlè a. Fò m al gen yon lòt sachèt yola pou m ka gentan vann pou m retounen avè misye. Wi ou ta gentan brase.
Wi pa. Chalè a ou a gentan.
Manje ti manje a wi. Ou a gentan brase vre wi chalè a ou.

Kay mwen pou mwen, hein, e sa se pa menm yon kay, sa se apateman, sa se rezidans pou m ret nan chan mayigran lòt bò a. Nan chan mayigran, mayigran ap mòde m nan, nan ti bagay, e, ti bagay, ti kondo, hein. Sa k nan tèt pa w? Bon, m a tèt li pa lou.

Sak pase menm? Sak pase? Se tou nòmal pou m konsa paske m al travay chak maten, m pa twò gen tan. E sak fè m vin konsa. Men nou menm m pa wè nou pi mye ke sa non. Ou wè w la w ap fè bri. Omwen ou di w al travay paske premye fwa lè m te wè w la w te pi klasik. Men omwen w al travay. Omwen w ka pran nan kòb la pou fè shopping oubyen penyen tèt ou. Ou pa oblije men se jan m wè w la m pa oblije di sa. Lèd sou di men cheri.

M pa t janm pa rekonèt li non, men pou w pran mwen di tankou yon timoun piti e w pi gran e mwen pi piti, non, sa pa sipoze fèt. Sa di mwen pa ka di w yon bagay tou? M pa di w pa ka di m yon bagay non. Men, ban m di w. Ok, fin mande w eskiz. Ou byen di w konnen apre lè m te fin kite ak ou, ou bay de sa, ou vin gen yon lòt moun nan vi m.
pou lòt moun nan vim. Kounye a e si Bob pot bay sa? Li pral di ou te gentan gen sou li.
Bob panse sal di cheri menm konn fè toul. Bloke, kite Bob pa dèyè manman mwen sa w pa di.
Moun nan pa bon pou mwen m kite m pran lòt. Ok. Li ok moun ki nan vou kounya a koman rele menm?

Apre sa lòt ti piti a, sa a m jere l jan m vle. M di l agoch, agoch, m di l adwat, adwat. Ou konn sa m pral fè? M ap poze tèt mwen m jere toulè twa, toulè twa fanm sa yo. E m fèk kare kraze. Lori se Kal. Kal se Lori. Ou lakay ou, ouvè kò w cheri. Ouvè kò.

Kay sòti avèm nan.
Wap mande sam djab ankò?
A bebe Bon m ret la map tann ou ou vin la ou pa ka salye mennaj ou sak pase oh be m panse avè w anpil wi An mennaj An nou ansanm toujou? Sak fè nou pa ansanm nan? Depi kilè m wè w?
Depi kilè m tande w? Konsa moun renmen? Be A lage m! Eseye konprann mwen Konprann kisa? Banm pale avè w Waw Ok Be Nan moman sa m pa vrèman gentan.
Ou pa gen tan pou mwen? Waw bee, m pa di m pa gen tan pou ou mon amour. M pa di sa. Men nan moman an m gen kèk bagay ke m ap jere.
Ki sa w gen ki pi enpòtan ke mwen? Bee, m panse ke tout sa m ap jere yo, yo bon ni pou mwen ni pou ou. M panse ke avè yo n ap gen yon pi bèl vi. Waw.
An wè gen chante. Cheri, sa gen la.
Gade. Nap marye ou. Ou pa di sa. Ou sispèk ou gon lòt, on lòt fanm. Tonnè kraze m. Si wap twonpe m pral jere mi san kilòt pou ou. Al peye anplis.
Ou gen lajan ou? Josèl nan renmen lajan. Ou wi. Wap fè djòlè men. Nou atè a la. Ou gen ti bagay nan men nou pou nou. N ap jere tèt nou. Ebyen m kontan rekonèt ou wi. M ap fè m ap fon ti kite nou n ap fon ti pale. Dakò m anvi tou. Dakò. Ou kwè m kòmanse damou? Wi. Ou damou m. Mwen damou tou. E m p ap ba w manti l te mèt manman m ki kanpe anfas mwen m ap vide l atè. Nenpòt fanm nan ki ta kanpe pou l kraze relasyon sa a haa m p ap ba w manti m prè pou nenpòt bagay depi se pou ou. Men ban m di yon grenn bagay. Ou wè?

Pou ba nou biyè. Demachè vil la. Baz.
Kè sa gren nou tonbe sou li an. Nap tou pran sa. Nap tou met men sou sa zanmi. Fon tire kob nou an. Gen lot fanm. Ebe si gen lot fanm. Se ou menm li ye. Pa gen lot anko non. M ta sou ete sa.
Ok mon amour.
A ou sa. Kè mwen sou ou vle men. Ou fè bel. Ou fè bel.

Jamè mouche pa gen kou atè la mouche lè yo tap pran nou yo te fè kou atè sou nou.

Peyi an ap kraze. E pa fòt mwen mesye, pa mwen k moute dlo a. Se lavi ak chè. Chè, ba nou monnen nou boude. Mesye e tout bagay ki monte, e pa mwen k monte yo non. Ta, e pa moute yo?
Yè. Yè wi, e n tap pale anwa. E nap te n pase a, nan achte dlo. Pou yo kapab peye n. On dola. On dola.
Jodi a, gen nan moute di goud. Men e pa mwen non.
Talè.
E pa menm, yè tout a vè la dlo 3 gou dola. Sèl machann sa t vann ni konsa. O mesye e pa mwen non mesye k vann ni konsa. Se konsa l vann nan lari an. E pou w ka wè anwo a la pi ba a zanmi. Ou wè ou jwenn dlo a 1 dola wi. E ou wè l vann li 10 goud wi. Depi gaz moute.